Kòman nou ye? E se jodia m wè kote ayisyen vrèman mechan. Si m wè tout medya sa yo ap poste e yo revoke komisè Muscadin, yo kontan, pa gen nou youn ki renmen Ayiti. Paske wè mwen menm ki pa Ayiti, li fè m mal. Paske se peyi m. mechan ap detwi a. Pase m yon pakèt nan nou kòm si m pa konnen si se bagay kalbas ki nan tèt nou, m wè nou kontan. Nou pa panse si te gen yon 10 komisè Muscadin nan peyi a, lè konsa fanmi pa m avèk fanmi pa w ta pral yon souf? Hein? Nou toujou kanpe ap bare moun ki vle ba nou lavi. Mwen menm se jodi a map wè ki kantite moun ki rayi Ayiti e ki kantite e medya tou ki rayi Ayiti. Pase tout nèg yo ap chache lajan. Ebyen se nan menm lajan sa a ki koz Ayiti nan sa li a la. Se nan menm lajan sa a ki koz dyaspora pa kapab rantre lakay li al wè fanmi l lan. E se nan lajan sa a tou ki fè nou wè anpil moun ap kouri sa k ap monte sa k ap desann yo pa gon direksyon vre. E ki n ap di nou pèp ayisyen. Si nou pa fè gade yon vòl de fas ke pou nou wè eta lavi nou, pou nou wè jan peyi dayiti li prale a li ka al pi mal. Men e pa sa m ta swete non. Pase defwa n ap kouri dèyè moun n ap di yo se gang se se lòt bò epi gon pakèt nan nou ki gen yon mantalite ki vrèman sal. Ki vrèman sal. Paske si. Nou wè kantite de moun sa kapab kont komisè Muscadin? Haa Ayiti sa a se yon Ayiti m te kapab di w tèt chaje. Paske m wè sa n ap tann nan, n ap tann se Bondye ki pou sot nan syèl la desann sou latè epi vin ranje Ayiti. Non! Bondye te ban nou lwa pou n respekte lalwa. Mwen pèp ayisyen pa wè moun kap tankou retire yo nan nich foumi an e se sou moun sa yo vle mete dife. Pou sa komisè a fè? Nou pat panse gen zòn leogàn, gran gwav, ti gwav se pat komisè a nan sid peyi a? Lè konsa pa tap gen yo ankò non. Mwen menm ke map di nou sa. Mwen menm mwen pa nan peyi dayiti. Ou menm ki nan peyi dayiti. Ki gen pwoblèm avèk komisè Muscadin. Li pap bon pou ou li pap bon ni pou fanmi ou. Paske se pou nou sispann sa a. E si nou te wè, si komisè a t ap fè yon bagay, nou te wè se kòb li t ap pran pa anba, epi l ap fè jan de mouvman sa, epi nou wè nan lòt bò, epi li, li avèk lòt moun, epi nan bò sa li kont lòt moun, la nou te ka di se yon vye bagay l ap fè. Nou wè, misye pa vle atache avèk yon ta de nèg ki nan lapolis, paske l pa vle rantre nan koripsyon. Epi nou tout nou kanpe nap bare l. Bare l tande. Bare l. Epi nap wè Ayiti li menm si si lap gen yon avansman. Bare l. Ay mwen pakèt medya yo kontan wi yo kontan wi wi yo revoke komisè Muscadin se lòt bò yon pakèt bann nèg tèt anba. E map di nou sa, si anpil nan nou e pat yon pakèt mechan nou te ye, lè konsa peyi dayiti li tap libere wi. Dèfwa gen yon pakèt moun ki pral di monchè w kretyen nan ki sa w rantre la. Wi m kapab rantre ladann. Paske labib rekonèt patri. Pase si peyi ap mal fonksyone, lè y ap boule moun, lè y ap boule kay, y ap boule biznis moun, li fè m mal. E li fè m mal wi. M pa bezwen nan peyi a non. Gen moun ki pral di nan monchè se pa matant, se pa manman, se pa tonton zafè sa a. Non! Se nan fason n ap panse a la ki koz Ayiti nan sa li a la. Nou an pakèt nan nou an ankò leve nan kò Teriel. Oh Teriel wont li wont. Nan kisa li wont lan? Travay Teriel tap fè a, se travay li tap fè li tap dechouke yo wi. Moun kap fè sak pa sa poul wè mwen menm avèw fanmi nou te kapab viv byen. Se de moun nou pi rayi wi. Teriel avek komisè Muscadin. On pakèt nèg ap ekri lè kò moute ou al gade pèlfil moun sa yo ou wè moun yo bay vizaj moun men yo pa moun. Pase si nap bare moun sa yo nou pa moun. Ayy peyi dayiti si se konsa aah chanjman an li lwen wi la. Pou tout lespri sa sal, pou tout kantite de moun sa map gade sou rezo, ki di yo se medya, yo se fanatik, epi se konsa nou kanpe? Men kilè peyi a ap chanje? Kilè moun ap lib nan peyi a? Yon pakèt kote w wè y ap boule kay moun, ou yon valè moun k ap voye ti emoji ki kòmsi y ap ri. Y ap ri kòmsi ouvè bouch yo kòmsi yo kontan paske y ap boule kay moun yo. Epi apre sa n ap di Bondye delivre m wi. Dèfwa menm moun k al legliz wi. gen yon kontantman sou kè yo pou sa kap pase a wi. Yon pakèt mechan. E nap diw sa. E si nou pa chanje bagay yo, e sak te pase sodòm nan. Pase gen yon Bondye kap swiv nou tout. Sak te pase sodòm e gomò lan. Letèl ka lagel sou ayiti tou. Li ka lagel sou ayiti tou. Epi ou menm kavek zam nan menw pa al panse si ko mouri avek zam nan tout bagay fini non. Pa al panse si ou tankou gen yon paket neg mwen ki nan bagay sa yo yo di w depi la polis pral pran yo epi yap pran yon bal yap pran yon grenn bal epi yo lage nan tet yo epi ou byen yon fon lot neg fiziye yo epi tout bagay tou fini. Non se pa sa li ye. Swa ou mouri avèk mechanste sa w fè, ou pral pase anpil mizè wi. Paske depi w tonbe a pip san san kris. E mele w mele yo. An ou panse paske w ap tire moun la fè tout sa w vle, fè mechanste, kounye a depi w mouri tout bagay fini, ebyen li t ap trè fasil monchè. Kèlkeswa nèg. Kelkeswa nèg ki avèk zam ap wè video sa, kit ou te polisye, kòm mwen tande gon pakèt bann chèf ki rantre nan sak pase aktyèlman. E map di w sa, depi w mouri nan move kondisyon, kote w tonbe a ou tou ap toumante. Enhen, li di sa nan Apocalypse 13 wi. Li di, Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit. Pou nanm moun sa yo kapab al repoze an pè. Afò ou tande depi moun an mouri, ou wè lòt avèk yo. A ou wè y ap pale yo di ou, ou repoze an pè. Nan ki sa? E kretyen ou te ye? Bagay sa se pou moun ki kretyen wi. Paske imediatman ou tonbe pip. Ou komanse ap toumante. E sak fè nou nou wè ke nou menm nou rete nan mechanste a, nou kite satan anpare nou, e satan ap jwe nan lespri nou, lap fè nou tiye frè nou avèk sè nou, lap fè nou kraze pwòp peyi nou, epi nou toujou met nan tèt nou, an depi chèf pranm li banm yon bal, tout bagay fini. Non frè, ou pral toumante. Kèlkeswa bandi ki ap swiv videyo sa ke ou pral toumante wi. Pa al konsa. Ou ka fè tout tan ou viv san Jezi men ou paka mouri san Jezi. Kòm nou menm se Sen Toma nou ye se kan nou wè ki nap kwè. Kote ou tonbe pip ou tobo mouri a ou kòmanse toumante pou tout sa w tap fè sou latè. M wè gen anpil nan nou ki pa konprann lè yo di nou sa oo se pa vre si se lòt bò kisa k fè w soufri se se nanm nan wi ki fè w soufri e wè èske w pa wè lè nanm nan ekate kò sa yo mèt bay kò sa kout manchèt ou pa santi anyen nanm nan pa mouri e nanm nan ki pa mouri wi Letènèl pral pral manyen w. Ou menm ki tap fè moun mal, ki tap tye moun. Ou menm ki yon jèn gason ki gen pwoblèm lè yon jèn pa yo ap avanse. Ou rayi peyi w, ou kraze lekòl, ou boule lopital, ou fè tout sa w vle. Depi w mouri san Jezi w mele w ke w mele. E se pa yon jwèt li ye. Mwen menm te vin fè ti pale sa avèk nou. E m fè ti rapò sa ki vrèman enpòtan. Pale nou de Jezi. Sa li vrèman enpòtan. Pa bat pou mouri san Kris. Gen anpil moun ki pa kwè. Depi w mouri tout bagay fini. Se satan ki mete l. Satan metel li fè w kwè depi w mouri tout bagay fini bon sak fè lè ko nan rèv dèfwa wap fon vye rèv ou toumante wap bat pou leve eeh ou pat konn sa depi lò lè sa w ta pran egzanp ou ta di monchè se pa manti non dèfwa m konn nan yon rèv map goumen M toumante, se lè m reveye wi ke m vin alèz. Enben li pa ta konsa. Li pa ta konsa? Enben lè w fè mal tou se kòmsi ou te kab di w se nan yon rèv ou ye, w ap goumen, w ap toumante. Lespri w pa pou oke. E sa k fè li enpòtan pou w ranje lavi w avèk Letènèl dèzame. Lè nou wè gen chèf deta kap travay an Ayiti, paske labib klè, li di se pou nou soumèt avèk otorite etabli yo, e sak fè m pale de komisè Muscadin, m pale de Theriel. Paske moun sa yo se de moun ki ta vle pou popilasyon viv byen, se pa de moun ki ta vle pou peyi a kraze. Paske gen moun ki di nou se kretyen sa pa. Konsèy de ke map di w se manti. Se manti. Paske la bib klè li di soumèt avèk otorite etabli yo. Paske si komisè Muscadin ap kouri dèyè moun kap fè sak pa sa wi m kapab kanpe dèyè l. Paske Letènèl kanpe dèyè l li di l pa dakò moun kap fè sa ki mal. Men fòk nou respekte la lwa. E mezanmi e m fè yon deplase e nou gen kèk tan nou pat tande m. Mwen menm m toujou ap swiv tout sa k ap pase an Ayiti. Men m se yon moun ki priyan anpil tou pou peyi m. Menm moun k avèk zam nan men yo k ap fè sa k pa sa. M toujou di Bondye chanje kè yo. Menm ke m konnen yo kapab pa chanje kè yo. Paske w kapab priye pou yon moun depi moun nan li pa gen, yon desizyon pou li chanje lavi l anyen pap mache men nou mande Bondye gras e nap vini avèk yon lòt konsèy tande m mwen menm tou lè ke ou kòmante map pran bon pou m aplike l nan lavi m ok lè ke m ba w bon tou pran l aplike l nan lavi pa w epi sonje Jezi revyen byento ranje lavi nou avèk Letènèl mèzami tchaw tchaw.